Aprè 2 match amikal pou seleksyon brezilyèn, 2 match amikal, 2 viktwa fas 2 ekip diferan, Carlo Ancelotti di sètfrasi li pare pou la koup di mond 2026, li prè pou l kapab al fè tout sa ke li konnen. pou l wè kòman li kapab asire ke koup di mond sa a li vin triyonfe a Brasilia. N ap pale de Brasilia, n ap pale de kapital peyi Brezil si m pa twonpe m, men m kwè se sa. Jodi a nan match ki tap fèt pou jodi a kote Brezil tap jwe fas ekip Ejip la, se 2 mondyalis, lè m di w se 2 mondyalis, ni Ejip pral jwe vrèman nou kapab di koup di mond, ni ekip Brezil la pral jwe koup di mond, e ekip Panama ankò ki pral jwe koup di mond, sa vle di. Carlo Ancelotti ki ap fè de tès reyèl pa bò kote de ekip li a pou l wè ki aranjman li sipoze fè nòmalman pou l kapab jwenn ekip la. Men kite m di w byen, otou de match sa yo ke li jwe a, se yon sòt de pase men li ap fè anndan ekip la. Kontrèman de match amikal li te jwe pa avan yo, Ebyen, fòk li te kapab jwe match sa, fòk li te kapab arive eseye ekip li a jis ka Arlaso pou l wè kisa li kapab arive fè. Jodi a viktwa sa nou kapab klarifye se yon bèl viktwa e se yon viktwa de kalite, se yon viktwa ki moutre w ke li menm tou li vrèman ap chèche ekip li a, ouvri skò pa jwè sa ki se Bruno Guiamarech epi Endrick antanke Rinèf ke m konnen mwen kwè nan piti sa a mwen panse misye kapab ofri anpil pou ekip la ni anndan ekip Real la ke l pap jwenn ase tan de je anndan ekip brezilyèn nan m panse se sou kouraj li li kwè pou l kapab arive fè nou wè posyantalite ke li genyen pou l kapab ofri sa ke tout moun ap rete tann otou de l. Sa vle di, lè n ap gade ekip Brezil la pou mwen menm mwen panse se yon veritab machin ki kapab pral nan mondyal sa a e avèk dè desizyon taktikman Nou konnen antrenè sa a ki se Carlo Ancelotti se yon bèt de la konpetisyon ofisyèl, se yon bèt de la, ebyen, nou kapab di de pèseswa, ebyen, koup, an nou di l konsa, lè w tande Carlo Ancelotti nan koup yo, se sa nèt. Men nou kapab di n ap rete tann yon pi meyè de reyalite pa bò kote ekip la. Men Endrick Felipe tou nou kapab di sa klè. Misye moutre se pa youn nan jwè pèkeseswa antrenè ki gen nan men l pou l pa arive chèche gen kontwòl li a san pou san. E se sa a wi ki genyen nou atakan, se sa a ki genyen nan Endrick Felipe. E fini lòm di match pou jodi a m panse se a tou pri misye moutre w reyalite misye moutre w Ki sa li kapab ofri deplis? Nou pral fè w plis ti bat bouch ansanm avèk ou otou de rankont sa a, e nou pral di w tou, nou pral fè w ti pale de Henrique, nou pral pale de ekip brezilyèn nan an gwo, an detay, e li enpòtan pou w kapab tande videyo sa a jiska lafen, pandan w ap tande l tou ba mwen yon grenn like, yon abòne, yon patay, yon kòmantè, sa estrememan enpòtan. Kote nou kapab di jodi a ebyen nou si si m pa twonpe m konsa ou menm si w ta pral tande videyo sa aprè nou rete 5 jou devan nou pou nou kapab antre nan koup di mond lan danble men nou konnen seleksyon brezilyèn nan li menm a 100 pou 100 li pa pral goumen pou lòt bagay li pral goumen pou li kapab ranpòte tit la. Sa vle di goumen pou l ranpòte tit la avèk antrenè sa ki se Carlo Ancelotti avèk kalite Carlo Ancelotti genyen lè li pral jwe konpetisyon ofisyèl, sitou pou moun ki ap fè deba pou di seleksyon brezilyèn nan vrèman pa parèt favori. Men yon bagay pou n konnen, mwen toujou vle fè nou santi sa, Carlo Ancelotti li menm li toujou kwè e byen ekip pa l la l p ap chita l, li p ap chita sou favori a. Li p ap chita sou pwen moun k ap di ke ekip li a pa favori, ekip li a moun ki ekip ki favori, ekip ki favori. Non! Se lè l rive nan konpetisyon an, lè li pral antre, lè li pral mete de demach sou tèren, lè li pral analize le pwen, lè li pral eseye. Gade pwen fò yo. Se la a ankò nou pral wè de meyè posiblite. Se la a ankò nou pral swiv de reyalite ki pral plis enpòtan pou mwen menm ansanm avè w. Sa vle di, jiska prezan kote mwen menm ansanm avè w nou ap pale la a nou poko kapab di anyen. Ou pa santi sa m di w la non. Se lè nou rive nan konpetisyon an, se lè nou antre Nan ideyal de sa ki pral fèt la, nou pral konnen reyèlman vre ki sa ki kapab pral bay pa bò kote ekip la. Se sa k fè, Carlo Ancelotti gen tout pouvwa l nan men l pou l kapab fè chwa ki trè enpòtan pou l kapab arive retwouve la meyè pòt sòti, la meyè altènatif pou l kapab mete ekip la kanpe. Se sa a ke ni mwen menm ni ou menm, nou sipoze ap rete tann, nou sipoze ap rete swiv, nou sipoze ap analize pa bò kote ekip sa a vrèman ki se ebyen seleksyon brezilyèn nan. Kounye a la, sa ki genyen pa bò kote ekip brezilyèn nan? Nou konnen sa klè, anbisyon oubyen. Pwen fò ki genyen pa bò kote ebyen de fanatik brezilyèn yo, se wè ebyen ekip sa ki se ekip Carlo Ancelotti a ranpòte tit la. Pou mwen menm, mwen pap janm mete Brezil pa nan pami favori. Sak fèm di m pap janm mete Brezil pa nan pami favori? Paske Lè w ap pale de yon jou pou yon ekip brezilyèn ann site kelke jwè de kad, Vinicius Junior ki pral mèt pwojè ekip la, ki gentan mèt pwojè ekip la, ki genyen nou kapab di pou le moman la Brezil gen meyè aryè yo, sa k fè m di Brezil gen meyè aryè yo se analiz nou ap fè, jwè sa ki se Marquinhos ki sot chanpyon lig dè chanpyon. Jwè sa ki se ebyen Mag Gabriel Magalarèch ki sot fè final la lig dè chanpyon e li pèdi final la silvouplè se nan seyans de tiwobi sa vle di wè son mesaj ki voye pase oubyen mesaj la rive kotel sipoze rive a konsènan de ekip brezilyèn nan yon ekip ki gen nan mitan tèren de Casemiro an nou kapab di Anba kan an ki gen jwè sa ki se ebyen Bruno, nou kapab di Alisson, monchè pa gen dout sou koze sa, pa gen anyen ke nou kapab ebyen ap di Brezil pa pati parèt favori. Avèk yon teknisyen ki tèlman rich ki se Carlo Ancelotti, sa vle di gen anpil bagay ni mwen menm ni ou menm nou kapab vrèman pral rete tann, nou kapab pral rete swiv alega. 2 ekip sa reyèlman ki seleksyon brezilyèn nan. Ebyen se sa k fè pou mwen mwen kwè afè pa mete Brezil nan pati favori a se pi gwo manti sa te kapab ye nou kapab wè ebyen ki sa ki arive fèt ki sa ki montre w la meyè de posiblite. Jan mwen di w deja pou seleksyon prezen nan ki jwe 2 match ebyen ofisyèl, nan 2 alò 2 match amikal, li te jwe fas ekip sa ki se ekip Panama kote li te kraze ekip Panama, men jwe fas ekip sa ki se ekip Ejipsyèn nan ankò se yon lòt tès ki te trè enpòtan pou yo menm avèk yon match nou kapab di ki t ap rete pou tout moun t ap analize kisa ki ta pral fèt. Nou pap mete Ejip paske Ejip poko janm bat seleksyon brezilyèn nan depi li egziste. Sa vle di ou tou wè Brezil te parèt nan match sa pou l te favori men se pa t yon match ou kapab di ki ta pral mete anpil danble, se pa t yon match ki ta pral moutre ou ebyen sa ki te kapab pral eseye egzajere lè ka. Men sa ki trèzenpòtan. Se paske ou kapab di tout ekip yo vrèman, espesyalman ki se ekip brezilyèn nan, son ekip ki chanje. Sa vle di Brezil se chanje, Carlo Ancelotti ann di l konsa, se chanje l ap chanje ekip la. Alisson te desann a la 80, a la 46 èm li deje. Genyen jwè sa a ki se ebyen Marquinhos te chanje.

Genyen mak jwè sa ki se Casemiro ki te kite, Raphinha te kite, e Paqueta te kite, Vinicius Junior te kite 46 yèm, genyen Igor Thiago ki te kite 46 yèm. Sa vle di, tout 2 chanjman sa yo an reyalite se aprè ebyen tout bagay arive fèt konsènan 2 ekip la. Wap wè. Mwen mwen panse a la setyèm minit dejeu wap wè son bèl e byen nou kapab di yon yon bèl travay e byen jwè sa ki te byen klase ki se Gabriel epi jwè sa ki se Gabriel e Bruno Guiamarech padon ki te mete gòl la genyen jwè sa ki se mons e byen Tafa ki te arive egalize onzyèm minit dejeu Endrick Felipe nan bon klasman Misye ki arive mete balon an nan filè pou te kapab arive fè ekip li vrèman ap pran avantaj la a la 52 zièm minit de je. Sa vle di, se dezyèm ekip la ki arive bay rezilta pou ekip sa a vrèman ki se ekip nou kapab di ki se ekip Ebyen Brezilyèn nan. Sa vle di. Lè w vin gade jan seleksyon brezilyèn nan vin ye a, ou pa ka di kiyès ki pral bi, kiyès ki ap touye w. Ou pa la non. Pandan w kapab ap veye iks, ou kapab ap veye dat, epi se yon lòt jwè ki pral fini ansanm avè w. Endrick Felipe ki fini lòm di match, ankò se yon sinyal misye voye tou bay antrenè sa a ki se Carlo Ancelotti, ke li menm, Kisa li kapab arive pote pou ekip la, kisa li kapab ofri, kisa li kapab bay nan bay li, de tout fason li gen yon reyalite oubyen l gen yon bagay li vle ofri. Se sa wi, se sa ke lè nou kapab di yon ekip ki pral gen yon konpetisyon sipoze ap rete tann ou sipoze ap swiv kisa ke l kapab pote. Sa vle di, konsènan de jwè sa li menm ki se Neymar nou konnen trankilman Neymar se youn nan eleman ou kapab di ou pral rete tann anpil de li menm. Men lè w ap a analize li de prè ni de lwen, Carlo Ancelotti pa sipoze rete ebyen ap lage ekip li a sou do jwè sa espesyalman ki se ebyen Neymar paske se yon jwè ou pa li kapab jwe match sa li pa rive home match avèk ekip sa e ke konpetisyon Brezil kapab chanpyon l, li va rive fè yon match avèk ekip sa tou. Sa vle di sa yo, pa inyore yo, pa pa mal eseye entansite yo. Men jiska mentnan se yon ekip, yon ekip pa gon moun ki kapab di se mwen k pral touye tèl moun. Non! Se jis yon ekip ki t ap met tèt yo ansanm pou y al fè yon konpetisyon. E nan gwoup C a nou konnen kiyès Brezil pral afwonte yo. Si Brezil respekte tèt li, mwen mwen di si l respekte tèt li nou gentan konnen a san pou san san m se ayisyen epi se seleksyon ayisyèn nan m ap sipòte nan nenpòt ki l fò. Men nan nenpòt fason si Brezil respekte tèt li fòk Brezil sipoze fini premyè nan gwoup li a. Sa a se klè, e premyè match ki pral enpòtan pou li l pral fè fas ekip Mawòk la epi l ap rive nan match sa a pi wouye pi koupe ou kapab di nòmalman nan meyè reyalite li mwen menm ni ou menm nou pral rete tann nou pral analize vrèman kisa ki kapab pral fèt. Sa a yo se youn nan pre se youn nan ebyen opsyon nou sipoze vrèman ap analize ni de prè ni de lwen kisa ki kapab pral fèt. Pou ekip sa a vrèman ki se e byen seleksyon brezilyèn nan. Men an gwo 2 match e byen amikal 2 viktwa pou mwen menm son sinyal Carlo Ancelotti voye klè ke li jwenn ekip li a ankò yn fwa pou l kapab avanse. Sa vle di pa gen dout nan sa kounyela nou pral rete tann nou pral rete swiv nou pral rete gade pou ni de prè ni de lwen kisa ke nou kapab pral rejwenn pa bò kote vrèman ekip brezilyèn nan kote nou pral gen bezwen l lan. Paske lè w wè ebyen ou pral jwe konpetisyon ofisyèl sa yo, ou kòmanse woule ekip ou a, m panse Carlo Ancelotti si l poko jwenn ekip li a men li gon ide sou ekip li a klèreman. Sa a nou klè sou sa, sa vle di, se tann n ap rete tann, se swiv n ap rete swiv ki sa ki kapab vini. E, pandan mwen sou pwen Endrick la, mwen panse, Endrick se youn nan meyè atakan Brezil genyen pou le mom la. E m te toujou ap soulinye pwen sa a. Paske, misye te bezwen yon ekip pou l te kapab jwenn opòtinite pou l jwe. Misye kwè sou fòs li, li kwè sou kouraj li. Se yon jwè ki pa janm vle bese lèbwa. nan nenpòt konpetisyon oubyen nan nenpòt lè l moute nan match. Li kòmanse, l ap pwouve w ke li menm ou pa t regrèt ke w te kòmanse ansanm avèk li. Li arive moute nan match la, ou twou ke ou pa t regrèt ou te moute ansanm avèk li. Sa vle di an gwo se sa ke ou menm ou kapab pral rete tann, se sa ou kapab pral eseye analize ni de prè ni de lwen pa bò kote ekip jwè sa ki se Endrick Felipe. E mondyal sa a, mwen menm mwen panse Real ap fè tout ke pou pou l wè kòman li kapab kenbe l. Men mondyal la m ba w garanti, se youn nan bagay tou ki kapab fè w eseye ap aanalize ni de prè ni de lwen. Eske misye sipoze rete anndan ekip sa a ki se ekip madrilèn nan? Sa a konprann sa byen tou. Paske kit ou vle l kit ou pa vle l, m kapab di w sa klè, Retounen Endrick an nan ekip Real la se plis mal li pral fè l kòm si antrenè ki ap vini an jiska mentnan poko gen yon antrenè ou kapab di men moun ki ap vini men si gen yon antrenè ki ap vini la n kapab di nan nenpòt fason nan nenpòt opsyon li a li pa ka pa panche sou pwen jwè sa ki se Endrick non e nan mondyal la tou se youn nan eleman ki ap trè trè trèzenpòtan pou Carlo Ancelotti. Se youn nan eleman Carlo Ancelotti sipoze kwè otou de misye li kapab pote yon bagay pou li. Sa vle di tout sa yo mwen kwè, ebyen a la vini de tan, nou pral gen rezon, a la vini de tan nou pral konnen egzakteman kisa ki kapab pral fèt pou Depli, kisa ke nou menm nou menm nou kapab pral rete tann, nou pral rete sou, nou pral rete analize, ebyen, fè ebyen pa bò kote ekip sa a vrèman ki se ebyen ekip. Ebyen seleksyon vrèman brezilyèn nan. Men ankò yn fwa mwen felisite Carlo Ancelotti, misye ki jwe vrèman 2 match, 2 viktwa e avèk plizyè ekip diferan, monchè li dir tout moun nou pare, nou pare pou nou kapab al defann 6 zièm koup di mond nou paske rèv fanatik brezilyèn yo, rèv sipòtè brezilyèn yo, Se al e byen triyonfe avèk koup sa a ki se koup di mond lakay yo, lakay yo jan m di w deja nan kapital Brezil ki se Brasilia m panse n ap rete tann n ap rete swiv paske konpetisyon an pral avanse, konpetisyon an pral kòmanse n ap fè tout sa ki enpòtan pou nou kapab toujou pataje kèlke estrè ki estrèmeman enteresan pou kapab konprann. Aprè viktwa sa a, mwen panse nou pral wè Brezil fas ekip Mawòk la, 5 jou de la konpetisyon an ki sere la koup dimond ke tout moun ap rete tann, ou menm di m kisa w panse, abòne pataje.